Tout bon, soutni Taiwan, li pap sèlman fè yon egzèsis militè, men lap mennen yon operasyon militè pou yon dire yon mwa. De kote dè dirijan e diplomat mondyo yo eksprime soutyen yo avèk politik yon sèl Chin nan, yo fè konnen yo menm yo deja prè e yap soutni la Chin nan desizyon sa li menm li pran poul mennen yon operasyon militè. Medam mesye map raple w ke ou sou chanèl paw la chanèl enfòmasyon an ki se limyè sou vwayaj si w nouvo sou chanèl sa deja map diw byenvni e siw te la deja map diw zanmi m kenbe rèd pa lage gras avèk ou menm chanèl sa lap avanse petit a petit e siw poko abòne ak chanèl la tou map diw pran yon ti tan fè sa kounya ou prale a dwat telefòn ou an wap wè yon ti bouton wouj ki make s'abonner oubyen subscribe wap peze l e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an. Retire l sou Pèsonalize mete l sou tout. Konsa, ou pap rate okenn nan videyo nou yo. Ann kontinye avèk enfòmasyon yo medam mesye. Minis afè etranje Lachin nan ap blame Lèzetazini pou tansyon sa li kreye ant Lachin e Taywann. Li di Lèzetazini pa respekte lè nòm e lè zakò entènasyonal si li aksepte Nancy Pelosi vini sou lil Taywann ki se yon pati de la Chine. Li fè l konnen ke li pa respekte politik yon sèl Chine nan. Minis afè etranje chinwa a, Wang He, fè konnen la Chine ap kanpe fèmeman dèyè deklarasyon sa a. Li fè konnen se jis yon deklarasyon sou yon fèy papye ki pa gen twòp grann enpòtans. Bò kote pa Nasyon Zini, plizyè dirijan entènasyonal bay soutyen yo avèk la Chine. ki di wi yo dakò avèk politik yon sèl Chin nan, ki son rezolisyon ki te pran de 1758 e ki te vin adopte pa Asanble Jeneral onu an 1971. Genyen Réal Leblanc, chèf de la seksyon près e relasyon eksteryè Sèvis Enfòmasyon dè Nasyon Zini a Jenèv, li menm ki deside soutni la Chin pou fè respekte rezolisyon ki te pran e entegrite nasyonal peyi Lachin. Gen Viviane Balakrishnan, minis dèzafè etranje de peyi Sengapou, li menm, li deklare pou l di pozisyon l klè, e politik Sengapou se te fè respekte politik yon sèl Chin nan. E li ajoute pou l di, pou asirans li di peyi l la p ap ekate posibilite sou desizyon sa a. Pou ajoute, minis Viviane Balakrishnan di, Sengapou s'opoz san zekivòk a lendepandans de Taiwan. Li menm lap kanpe opoze a kesyon Taiwan endepandan. Sèl sa li espere se jwenn yon antant epi lapè nan peyi Taiwan. Minis afè etranje peyi Kata li di Nou reafirmons notre soutien à la politique d'une seule Chine. Kidonk se anpil peyi nan Nasyon Zini. Minis afè etranje yo fè konnen yo menm yap soutni politik yon sèl Chine.

entènasyonal. Minis afè etranje Maldiv la li menm li konnen politik yon sèl Chin. Kidonk se plizyè peyi ki genyen menm diskou sa yo menm yap apiye politik yon sèl Chin. Kote ke yo akize Lèzetazini ki vle deklannche yon eskalad nan peyi la Chin. Ansyen anbasadè Itali an Chin nan, Alberto Bradanini, li fè konnen vizit Nancy Pelosi a Taiwan nan se yon pwovokasyon delibere par Lèzetazini. Li di Lèzetazini tante de sape la stabilite e le devlopman de la Chin, m di sa nan yon videyo, kote ke Lèzetazini li menm li enkyete l pou volim devlopman ki ap fèt la Chin. Ekonomik la Chin pase avèk yon vitès maksimal, kote ke Lèzetazini. enkyete l. Lèzetazini pè, Lèzetazini gen enkyetid. M raple m ke m t ap gade yon videyo kote ke Sekretè Deta ameriken an, Antony Blinken, li te fè konnen ke li pa gen pwoblèm avèk Lachin pou li menm li vin grand pwisans. M ap di nou sa s on jalouzi. Pa janm gen moun k ap dakò anlè pou l desann e pou l bay yon lòt moute. Non. Pa janm gen moun k ap dakò sa. Lèzetazini li menm li deja wè ke Lachin ap travay pou grand pwisans. E la chine deja gen yon larme ki pi pwisan nan mond la. Map di sa an tèm de kantite la chine se yon nan peyi ki genyen plis moun nan lame li a. An tèm de kantite la chine se yon nan peyi ki genyen plis solda. An fonksyon e an rezèv la chine se yon nan peyi ki genyen plis solda. An tèm de zam nikleyè. Wi, Lachin se yonn nan peyi ankò ki fabrike plis zam. Kidonk, Lachin gen yon ekonomi ki fè mond lan tranble deja. Lachin fè yon pakèt bagay ki etone mond lan, ke Lèzetazini li menm ap mache dèyè. Jiskaprezan, se pou gwo non, se pou tit, Lèzetazini toujou rete premyè puisans mondyal. Nou pa inyore kapasite Lèzetazini nan kesyon lame. Nan kesyon gè nou pa inyore kapasite Lèzetazini, non. Men sèlman, Lachin ap monte avèk yon pwisans ki etone tout mond lan, sitou Lèzetazini. Nou gen anbasadè fransè ki an Chin nan, Lu Chai, li menm ki fè konnen si Lachin atake, ce sera la fin du monde. Humm antouka se pa manti mwen avèw nou pou ryen. Se tout kote tribò babò Lèzetazini ap chache koulwa, lap chache espas pou l wè nan ki nivo li menm li kapab jwenn yon konfli, li kapab jwenn avèk tèt Lachin. Kote ke l kapab jwenn Lachin nan yon konfli omwen avèk Taywann oubyen yon lòt peyi, kote ke li menm li pral sanksyone Lachin pou l wè Eske li kapab afebli l ekonomikman? Avèk de sanksyon. Nou konnen Lèzetazini li menm, li trè trè sansib nan kesyon sa a, nan kesyon sanksyon. Men sèlman, kiyès ki kapab sanksyone Lèzetazini an ka de gè, an ka datak, paske Lèzetazini fè sa anpil, li fè l nan peyi Iran, li fè l Irak, li fè l nan peyi Vyetnam, kidonk Lèzetazini fè sa nan plizyè peyi, li antre l fè sa. Men sèlman, pa gen pèsòn ki kapab sanksyone l. Men l ap chache peyi pou l sanksyone. Ann pran le ka de Larisi. Men sèlman, sanksyon yo pa fè Larisi mache. Nou espere sa pou Lachin. Deja zanmi m kite m raple w ou sou chanèl paw la, chanèl enfòmasyon an ki se Limyè sou Vwayaj. Si w poko abòne, m ap di w pran yon ti tan fè sa kounya. E pa bliye aktive ti klòch notifikasyon. Retire l sou pèsonalize mete l sou tout. Konsa ou menm w ap toujou rete enfòme sou sa k ap pase nan mond lan avèk kesyon vwayaj. Babay tout moun, m renmen n anpil, n ap wè talè konsa pou yon lòt videyo. Tchaw!